Poukisa manman w, papa w dèfwa jalou e menm dèfwa pa aksepte chwa ke w fè? E ou menm ki poko viktim de sa, kijan ke w kapab konbat sa pou sa pa rive w? Rete nan fen videyo a, w ap konn tout ti detay.
Bonjou bonswa mwen se Fablandy si w nouvèl sou chanèl sa m espere ke w abone ansanm avèk nou mwen vin pale w de manman w de papa w jan ke yo renmen w mwen vin aprann ou kijan ke defwa menm lanmou sa defwa konn gache avni w mwen vin pale w kijan ke moun sa yo envesti tan yo Envesti lajan yo, envesti tout sa ke yo genyen pou yo pouse ou pou rive yon bagay demen. Men defwa al final, defwa yo konn gache avni ou san ke ou pa menm rann kont. Defwa yon chwa ke ou fè, ou renmen yon moun, ou prezante l a yo menm, men se pa moun sa ke yo te wè pou ou, se pa moun sa ke yo te vize pou ou, se pa moun sa ke yo te wè nan vi ou, se pa moun sa ke yo kwè ki ka pwoteje ou, se pa moun sa ke yo kwè ki renmen ou, se pa moun sa ke yo kwè ki ka rann vi w ere se pa moun sa ke yo kwè ki ka pwoteje jan ke yo ta vle pou pwoteje a imajine ou fin pase tan w avèk yon moun ou fin oze avèk yon moun ou fin aprann de yon moun moun nan aprann de ou aprann de li. Nou youn vin konn lòt, nou youn vin konprann kijan youn lòt ye, nou youn vin konn defo youn lòt, konn kalite youn lòt, nou youn vin konnen ke nou kapab viv youn avèk lòt. Men al final nan papa w nan manman w de fwa yo konn pa dakò relasyon sa kontinye. Eske sa vle di pou manman w pou papa w eske sa vle di pou ou se renmen yo pa renmen w? Non okontrè yo twò renmenw men yo bliye edikasyon sa sil te fèt depi a la baz yo bliye santimanw. Defwa ou konn wè gen anpil fwaye ki ap soufri, gen anpil fwaye ki dekonekte, ki dekonsantre, ki vibre chak jou, gen anpil fwaye ki toujou nan diskisyon poutèt yon chwa ke yo pa t fè, poutèt yon chwa ke manman yo te fè pou yo, papa yo te fè pou yo, kounye a ki kreye senp ti diskisyon, senp ti erè moun sa a ap repwoche ou, e pa t mwen ki te chwazi w, se manman m ki te chwazi w pou mwen, se papa m ki te chwazi w pou mwen. Ki kote m te pran lansman avèk ou? Nou jwenn sa trè souvan. Èske li bon? E ki jan ke nou kapab korije sa jenerasyon k ap vini la a? Paske se yon bagay ki repete trè souvan. E m gen anpil jèn, gen anpil moun, gen anpil zanmi ke m gen ansanm avèk li aktyèlman la, avi yo gache. Aktyèlman la ke yo ap soufri de yon chwa ke yo te fè papa yo pa dakò e yo menm yo pa dakò avèk chwa ke papa yo vle pou yo a. Gen anpil jèn la ki ta ki ta gen ki te ki te swete marye depi de tan men kounye a la yo pou kò yo solitè. Yo pa wè lòt moun. Yo pa wè lòt gason. Yo pa wè lòt. Piti fi sa yo pa wè lòt gason ki gason sa e papa yo manman yo pa vle yo e papa yo manman yo abandone yo e nan pwojè yo nan sa ki yo tap aprann yo vin pa ka sipòte pou yo te ka aprann pou yo te ka kontinye de etid yo pou yo te ka kontinye pou yo reyalize rèv yo yo oblije kanpe tout bagay ebyen avni moun sa gache kiyès ki koz sa ou menm paran.

Paske avèk moun li renmen an se avèk li pral fon sèl. Li pa ka marye avèk yon moun ke l pa renmen, li pa ka fon sèl avèk yon moun ke l pa renmen. Paske maryaj fèt dabò nan santiman, nan lanmou. Depi pa gen renmen, pa gen maryaj. Men m ap di w, konsèy mwen pou ou menm jèn paran, ou menm ki pral gen pitit nan de twa zan, aprann pitit ou depi a la baz pou l fè chwa. Aprann pitit ou konn kijan ke pou l fè chwa, kòman ke l ka fè yon bon chwa. Sòti avèk pitit ou, aprann li kijan pou l chwazi, voye l al achte. Rantre avèk li yon kote, di l chwazi tèl bagay, men kijan, men kijan ke w ka chwazi, men ki trik ki genyen nan chwa. Paske lè l rive nan laj pou l fè chwa a, se pa lè sa li pa p bezwen w. Lè sa l ap bezwen santiman l pou l fè chwa l. Aprann timoun nou chwazi selon santiman l. Aprann li chwazi selon sa ke l renmen, sa kè l dezire. Si ou menm ou konnen ou pral sibi, al pale avèk manman w, al pale avèk papa w. Anvan ou fè yon chwa, anvan ou pote yon fi nan kay la, anvan ou pote yon gason nan kay la. Rele manman w, rele papa w, di m konnen ke nou envesti anpil, nou envesti tan nou, nou envesti lajan nou, nou envesti fòs nou nan mwen menm. Nou trè trè jalou pou mwen menm. Men kite m fè chwa pa m. Kite m fè chwa moun ke mwen pral viv ansanm avèk li a. Moun ki pral pase tan an ansanm avèk mwen an jiskase m kite tè sa. Kite m fè chwa moun mwen pral viv, mwen pral dòmi nan menm kabann, mwen pral leve, ki pral fè manje ban mwen, mwen pral fè manje ba li, ki pral pase de moman difisil ansanm avèk mwen. Kite m fè chwa m. Paske se moun sa m konprann li, se moun sa ki konprann mwen, se moun sa ki ka viv avèk mwen, se moun sa m pral kapab viv ansanm avèk li. Kite m fè chwa mwen selon santiman m, selon dezi m, selon sa ke m santi. Mwen konnen nou ta vle ke m pot yon fi ke ki renmen nou, ke nou renmen menm jan ke nou renmen m. Men fi sa ka m ap pote a, renmen l menm jan ke nou renmen m. Gason sa ke map vote a renmen l menm jan ke nou renmen m lan. Paske se mwen menm avèl li pral fè yon sèl. Mwen menm mwen viv sa. Gen de fi, kelkeswa sa w fè l la, chwa l fè a, Se li l vle. Men a final ou gache avni pitit ou. Ou gache avni pitit ou ke ou pa rann kont de sa paske l fon chwa ke ou w ap metrize l, w ap opoze de chwa ke l fè. M panse ou menm ki pral fon chwa m panse l ap itil ou l ap bon pou ou. Pale avèk manman w, di manman mwen renmen w anpil cheri. M konnen w renmen m anpil. M konnen w envesti tan w, w envesti fòs ou, w envesti lajan w nan mwen menm. Dèfwa ou malad pou mwen menm, dèfwa ou pa dòmi pou mwen menm. Men w konn sa k genyen? Chwa m pral fè a, m pral fè l selon santiman m. Chwa ke m ap fè a, m pral fè l selon sa ke, yon moun ke mwen kapab viv ansanm avèk li. Yon moun ke mwen renmen. M espere ke w renmen moun sa menm jan ke w renmen m nan paske se li ke mwen renmen. Si w renmen m tout bon se renmen chwa m. Se renmen sa ke mwen asepte. Se renmen sa ke mwen chwazi. Se renmen sa ke kè m dezire. Pa opoze avèk chwa m. Pale avèk manman w konsa, pale avèk papa w. M panse y ap konprann ou e m panse yo ap aprann ou.